pòv, yo bezwen toujou ap vin fè touris seksyèl lakay ou, jwe nan twou mouda twou devan pitit ou yo, fè w ap manje viv viv viv nan kaka, sekwe yon ti bou lajan nan figi w epi w prèt pou fè nenpòt ki kaka, ebyen se egzakteman konsa ke kominote entènasyonal la, oubyen sa yo rele Lèzetazini, Lafrans, Langletè, Le Kanada, etsetera, kaka sa yo, ebyen se konsa yo fonksyone avèk ou menm ki gen anviwon 40 an pou yo te fout chanje Jean Claude Duvalier atè 7 fevriye 1986. Mentnan, nou pral nan tout sa ke m sot di w konsa ke peyi AES yo gen, ke Larisi ap ede yo ekstrè, non sèlman yo ekstrè yo, Li mete endistri lakay yo pou trete lò a, pou trete sa yo rele dyaman an, pou trete elyòm nan, pou trete kobalt la, pou trete iranyòm nan. Ryen ke avèk matyè premyè sa yo sèlman, peyi AES yo sou wout pou yo vini de sipè pwisans ekonomik an Afrik. Gen sa yo rele de grand bank, leve nivo de vi pèp yo, trete sa yo rele tout tout zòn ki gen ki dezè ke yo genyen avèk teknoloji ke Lachin genyen yo, fè dezè yo vin vè, fè dezè yo vin kreye manje, e apre Lachin fè sa anpil kote deja nan peyi Arab yo ak anpil lòt kote. Enben, peyi a US yo vini, vini, vini, vini la pou yo vin trè, trè rich. E, pandan ke m ap di ou sa, peyi a US yo fè yon pakèt e aktivite avèk twa, avèk twa chevalye yo ki dèyè do l yo. E ok, e si gen sa yo rele la, Larisi k ap travay avèk yo nan koperasyon Afrika Kòp sa, gen sa yo rele Lachin k ap fè anpil koperasyon ekonomik avèk yo, men gen Iran tou. Iran vann eleman a US yo yon pakèt angrè pou yo fè lagrikilti. Paske ou konnen angrè. Enben, e youn nan derive petwòl iranyen an, se pou kreye jisteman angrè oubyen petwochimi. Donk, Larisi, Lachin avèk Liran bay eleman IS sa yo yon pakèt bagay. Gen bagay petwochimik ki gen ki se medikaman, plastik, vann yo angrè, vann yo dè seri dè seri de semans, e yo menm tou yo vann avèk yo menm tou an retou tou. M p ap ba w manti, se gwo koze k ap pase san ke w pa ou pa konnen paske ou rete ou kite kaka plen tèt ou nan loksidan, men ou pa chèche konnen sa k ap pase nan rès mond. Mètnan, ann pale de iranyòm. Lòske Lafrans t ap eksplwate lòtbò a la, nan Sahel la, oubyen nan AES la, Se sa Lafrans te konn fè. Lafrans te konn toujou ap kreye sa yo rele kriz sou kriz nan peyi AES yo ki te Le Mali, Burkina Faso, Le Niger. Pandan l ap kreye kriz sou kriz, menm jan ou wè pandan karant an ki sot pase a la, kaka menm kaka sa yo t ap kreye kriz sou kriz nan peyi Dayiti yo la, enben Lafrans te toujou ap eksplwate tout resous minyè ke eleman sa yo genyen. Lafrans te toujou ap eksplwate lò. Lafrans gen yon gwo gwo gwo, gen sa yo rele yon gwo gwo gwo gwo gwo stòk lò lakay li, se son de lò ke l vòlè nan peyi AES sa yo. Lafrans gen sa yo yon pakèt lòt bagay. Men youn nan bagay ke Lafrans itilize anpil e l pa ka pa itilize l chak jou, yo rele l iradyòm. Kisa iradyòm ye? Iradyòm yo se yon pwodui ke w tire nan tè a, enben pwodui sa a kou w ka fè zam nikleyè avèk li, men w ka itilize l tou pou fè reyaktè nikleyè yo mache. Mentnan, a pandan ke m ap pale avè w la a, an mwayèn, yon liv iradyòm vann 250 dola ameriken. Pandan map pale avè w la wi, yon liv Eranium an mwayèn vann 250 dola ameriken. Mètnan lòske Lafrans 2 zan edmi pase epi li tap eksplwate bagay sa yo, men kisa ke Lafrans te konn fè? Lafrans te konn eksplwate l li menm nan dè kondisyon ki pa sekiritè, dezyèmman pou popilasyon an, paske bagay sa yo trè trè trè trè nosif, e dezyèm bagay ke Lafrans te konn fè, Lafrans te konn, te konn, non sèlman li eksplwate l, men li deside ke, se li ki te deside ke lap fè peyi. Blessure de sa li eksplwate a. Se li blessure de ke lap fè kori avèk le Mali, Burkina Faso, le Niger. La France fè konn achte sa yo rele liv iranium nan 50 dola ameriken. Alòske a lepòk, 2 zan edmi, li te deja vann 250 dola ameriken. Tande byen wi, la France rantre an gwo ponyèt, li eksplwate resous Burkina Faso, le Mali, le Niger, li deside ke. Pri a se 250 dola sou le mache mondyal, men Desi Beauté al achte l a 250 dola. Mentnan loske l deside l achte l a 250 dola, li pa tou ba yo kòb la non, li pran pwodui a l al lakay li avèk li an Frans, l al transfòme pwodui a an Frans epi li vann li a 250 dola, mentnan li fè li desi se li k desi Beauté l ap peye peyi sa yo loske l fin vann li fè benefis, men Desi Beauté l ap peye peyi sa yo pa yon sistèm mafya yo rele w le fran cfa, le fran cfa se yon sistèm mafya ke de ekonomik ke ke la Frans te toujou itilize pou l kraze, pou l kenbe ekonomi sa yo rele eleman lotbò yo. ki nan AES yo nan la povrete. Menm jan ou menm wap wè konbon bagay pou yo lòw goud. Kisa goud la? Goud la se pa pou se pa ou se pa pou ou li ye. Goud la se pa pou ou. Goud la se yon monè ke Lewòp oksidantal ki se la Frans fè pou ou epi pou yo kapab eksplwate ou a pati de goud la. Mentnan yo adose goud la avèk yon pakèt lòt e aktivite kap fèt. Mentnan chak aktivite ke wou fè avèk goud la enben nan aktivite ekonomik ou fè a Etazini jwenn pa l, le Kanada jwenn pa l, la Frans jwenn pa l, Angletè jwenn pa li. Pa sistèm yo rele w Swift la, pa sa yo rele bank e bank e bank de la repiblik dayiti ki se bank regilatè sa. Bank de la repiblik dayiti se pa bank paw ke l ye, bank de la repiblik dayiti kòm solèy la bese m retire l tou, bank de la repiblik dayiti se pa bank paw ke l ye, bank de la repiblik dayiti se bank ki gen rapò avèk sa yo rele la kominote entènasyonal ki se sa yo rele leta di vatikan, leta di izrayèl, blak wòk, van gwad, pa yo menm ou gen etazini ou gen kanada ou gen la frans, ta byen mennen nan moudon, mètnan la frans te konn ap eksplwate. leve ranyòm nan nan peyi AES yo, nan konfederasyon AES yo, Mali, Burkina Faso, Niger, li te konn li te konn deside ke lè l eksplwate li, l ap peye yo li 50 dola alòske lè l leve l ap te vann li 250 dola sou le mache mondyal. Sa vle di ke Lafrans pou kont pa li, li gen yon maj pou ke l bat pou ke pou ke li li fè li fè kò l byen de de 200 dola, 250 dola li bay li te bay eleman sa yo 50 dola epi 200 dola nan moneda li pou l distrè. E sa k fè yo te konn pale w de la e ke yo te konn pale w de Pari, Pari, la ville de lumière. Pou sa yo te konn di w Pari, la ville de lumière? Yo te konn di w Pari, la ville de lumière paske. Paske Lafrans se pou yo te konn itilize enèji nikleyè li te konn li te konn vòlò nan sa yo rele Afrik epi pou l klere la Pari pou l klere peyi a pou ke l definitivman fè lari. Èske w konprann? Donk se egzakteman sa l ye. Mentnan, lòske definitivman ke m fin sot di w sa m sot di w la, w ap wè ou ap konprann ke definitivman nan ki pwen ke Wikipedya ba w manti pa rapò a definisyon ke m te fè pou ou a de sa Afrika e Afrika Kòps. Mentnan, m pral di w konsa ke kisa Wikipedya te di w ki te ki te ba w manti. Wikipedya di w konsa ke Afrika Kòps se yon kò Afriken. Se yon òganizasyon paramilitè k ap asire an Afrik defans enterè eksteryè de Larisi. Lòske li ba w bèl franse, sa vle di w konsa ke Larisi ap asire l ke enterè l ap respekte an Afrik. Se pa sa ke l ye. Larisi al koopere, l ap ede peyi afriken sa yo vin rich, epi pandan ke y ap rich, yo li menm tou l ap pwofite, l ap benefisye de sèvis ke definitivman l ap ofri. Men alòske Wilkipedya, ki se sa yo rele yon zouti kominote entènasyonal la, Ewopeyen oksidantal sa yo, nasyon kaka sa yo, nasyon lanmerd sa yo, nasyon sa yo ki vle ke ou plis kwè nan yo ke w kwè nan sa k ka ede w yo, Enben, nasyon kaka sa a ki rele Ethereans ki dwe se posede Wikipedia. Wikipedia di konsa ke menm aktivite Kore Etazini ap fè ap eseye fè an Iran, menm aktivite vòlò Kore Etazini ap fè nan nan sa nan sa Venezuela, menm aktivite vòlò ou wè tout peyi otan sa yo avèk tout peyi G7 sa yo ap fè toupatou sou latè, enben se menm aktivite sa yo vle montre Wikipedia vle montre w Larisi ap fè. Se yon gwo mansonj sa ye. Larisi pa ap mennen yon aktivite kolonyalis oubyen newo kolonyalis. Aa lòt bò a, Larisi ap ede pèp sa yo. Pran destine yo an men, pran souverènte yo an men, vin fò, vin pwisan, sa se nan sa se se sa ki se sa yo rele politik BRICS la, B-r-i-b-r-i-c-s, ok, enben enben pou ke yo kapab vin gran. E plis ke peyi sa yo y ap koopere yo gran, enben se plis ke yo menm tou enben y ap kapab vin gen sa yo rele des eleman ki pwisan pou yo koopere. Sa vle di kisa? BRICS la ap eseye kreye sa Lewòp oksidantal te ye pou Larisi avèk Lachin nan lòt nasyon yo. BRICS la ap eseye kreye sa Lewòp oksidantal peye pou Larisi. Lòt kote, sa vle di ke yon seri de peyi Ewòp oksidantal yo tankou Lalmay, Langletè, Lapolòn, etsetera, yo te konn fè komès avèk Larisi, avèk Lachin. Men Larisi ak Lachin di konsa, gen yon pakèt kaka nou ye, nou menm nou menm ki se kominote entènasyonal sa, ki se sa yo rele loksidan koletif sa, ki se Ewopeyen oksidantal lanmèd ke nou ye yo, pitit satan k ap adore satan ke nou ye yo, ki nan Epstein ke nou ye yo. Men Larisi ak Lachin di, nou pral fè lòt nasyon yo pwisan pou n fè aktivite avèk yo, kòlangèt manman l Ewòp oksidantal. Se sa ke BRICS la di. Nijè 7 la ni reta. Poukisa? Paske m te rele sa. Apokalip chapitre 7. La Risi ki se chevalye nwa la, la Chin ki se chevalye pal la, Liran ki se chevalye wouj la, yap yo bu yo, bu ke nèg anlè a ba yo, pa a mwen menm ki se eli le tout puisan, chevalye blan an, men se kraze sa yo rele kominote entènasyonal la, ki se sa yo rele le tout eleman ki se G 7 ki se otan. Eske klè pou ou menm? Dezyèm bagay ke Wilky Peter te vle te vle di ou ki son mansonj, li di ou konsa ke. E Africa Corps, enben, enben li siksede, li siksede sa k te la a deja ki se Wagner, enben li etwatman ap kontwole e Afriken yo nan enterè Larisi. Eske se vre? E non, paske Larisi pa la pou ke definitivman li kolonize, jan m te di w li a, Larisi la pou l ranfòse, Larisi la pou l bay bourad, pou l soutni. Larisi la se konn yon gran frè. Ede ekip ki vle ede ti frè avèk ti sè l yo fonksyone. Paske menm si w wè Vladimir Putin gen gen koulè po blan, men Vladimir Putin gen yon enèji nèg nwè nan li menm. Se sa k fè w wè l te montre yon pakèt stati ki gen po nwè. Èske yo klè pou ou menm? Mentnan, kòmante defile e lòske Wilkipedya fè bagay sa a ansanm avèk ou, kisa Wilkipedya fè avè w? Ebyen, Wilkipedya, ebyen li fè yon bagay avèk ou ki rele teoris narativ. Ou konn sa k rele teoris narativ? Se lòske ou deside ke w ap fè vyolans sou yon lòt moun.